Nan yon ti grapyay, o ala fanm epav. M nan machin mwen m ap pran plezi m pral travay, ou konprann. M pral met lajan nan pòch mwen, salòp la poko menm lave koko l menm li di w ala fanm epav. Ou kwè tèt nou dwat? Li vin anba live mwen wi, mwen m nan lari m pral travay wi. Ou konprann? M nan lari m pral travay wi, m pral met kòb nan pòch mwen wi. Li rete l di w ala fanm epav. Ant mwen m avè w, sa k pi epav la ti cheri? M poko, m pa menm kwè. Granm bonè sa, Syeto, m pa menm kwè w ko lave koko. Eske nou tèt nou dwat? Syewa! M pral travay, m ap fè ti live mwen, pandan m sou wout lan la. Lòt la rete l di w ala fanm epav. Travay m pral travay wi. Ant mwen e m avè w ki vin gade live lan la, kiyès ki pi epav? Kounye a w do ap chanje bò nan kabann ou la. Mwen renmen travay m pral travay. Ou do se bò w ap chanje la nan kabann ou. Ou konprann? Ou do ap chanje bò la. Ou menm a midi ou pral lave bòbòt ou. Bòbòt ou do santi la. Ou konprann? Epi kounye a e mwen k epav? Salòp la kite devan l tou santi la granm maten an wi Epi se mwen se mwen ki epav Li vin anba live ou wi O a la fanm epav Li kite koko l tou santi maten an la Epi se mwen l wè k epav ki pral travay Èske tèt nou dwat Hein M pa kwè tèt nou dwat. M pa kwè tèt nou dwat non. Ooh mesye banm pase non. M pa kwè tèt nou dwat. Eske tèt nou dwat eh. Se mwen wi k pral travay la k epav. Li poko menm lave koko l menm granm maten an wi se mwen l wè t epav pandan m pral travay la wi m epav èske tèt nou dwat hein ap vin di m sispann joure èske èske ou wè m m pa merite pou m salanbe salòp la sispann joure èske èske ou wè sa l di an li pa merite pou m salanbe l hein malpwòpte a vin anba live ou granm maten sa Ou ta chache yon lòt bagay ou fè? Epi kounye a se mwen ou wè ki epav? Èske tèt nou dwat? Pandan m pral travay la m epav? Hein? He he he he he. E de kaka pou tande wi. Lòt la di ala fanm epav. Pandan m pral travay la ou vin anba lay mwen granm maten sa kiyès ant mwen menm avèw kiyès ki pi epav seum. E se sa m di an e manti. Yon nèg kite gran peyi sa hein e se manti timoun hein epi moun moun bezwen vin la wi. Pou nèg ki te gran peyi sa yo, ou vin ateri Ayiti, ap pwo bouda w, ou va gen yon biznis anba. Ou va menm gen yon biznis anba, w ap grate santi. Mesye gen nèg ki dwòl wi, nèg yo ranse. Nèg yo ranse mesye. Pou nèg ki te gran peyi sa, gade jan m ap byen woule la. Waww on wòch pase anba machin nan la Ou pa wè on wòch pase anba machin nan la Wap byen woule la baby Ou kite wout kite limyè Gen de Gen de bagay ou pa ka konprann non Mezanmi Anprann Humm An desalime paske ou pa respekte peyi ou Gad manman w kalanbè Ou pa konn sa w ta bay pou w vin la Lè w pare k fè w ap di sa Ou pa konn sa w ta bay pou w vin la Sa m ap di a se yon lojik Ou pa ka kite yon peyi ki gen tout enfrastrikti sa yo Pou w al ateri nan yon peyi kidnaping Yon peyi tèt chaje konsa Eh Ernst Pierre wap swiv jan travay se bèl bagay wen jan Ernst Pierre di Ernst Pierre wap swiv jan lè nèg ap travay bèl bagay eh tankou maten yo la imajine w nou 2 nan yon kay e bèl bagay imajine w map viv an koup epi mari w leve l abiye l lal travay nan biwo l epi ou menm menm ou konprann ou pral travay nan klinik. Epi mwen m pral travay nan klinik. E bèl bagay, 2 moun nan yon kay, 2 moun ap travay. 2 moun ap travay. Ou konprann sa m vle di w? Yon nèg kite fanmi l, ou kite tout, tout, tout bèl bagay sa yo pou ateri Ayiti. Hein? Mesye o, nèg yo ranse wi men. Ou pa al regle. Si w t al fè yon biznis, pa ta gen pwoblèm non. Ou pa al regle anyen. Hein ou sou kont boss patron media mesye oo. Nadia Jean Joseph e paradi la ye wi konparativman a peyi nou paradi li ye konparativman a peyi nou pa gen konparezon menm kòm ou poko vin ladann ou pap konn si se paradi but map diw se paradi li ye etazini se paradi devan ayiti lontan dayè prezidan etazini an te rele nou peyi tchou kaka. E pa mwen ki te rele l konsa non, prezidan Etazini an. Li di, aa, Ayiti a on ti, on tchou kaka li ye. E efektivman nou pwouve an plizyè fwa e tchou kaka nou ye. So ap vin di si se paradi, of kos se paradi. Ou konprann? Pa gen anyen m pa bezwen la m pa jwenn. M t ap nan peyi m la, èske m t ap ka woule Range Rover? Non, m pa kwè m t ap ka woule yon Range Rover. M gen yon Range Rover tou nèf anba bounda m la. Of kos li se paradi. M t ap nan peyi m la, m t ap bezwen lajan kach. poum antre nan yon mezon poum achte yon machin. M tap lan peyim la m tap bezwen lajan kach poum antre kiskeya poum al etidye yon bagay. Of course li se paradi. Se yon peyi k bay moun anpil opòtinite. Se yon peyi k respekte moun. Ou pa ka dim li pa paradi. Se yon peyi k respekte moun, ki respekte valè moun. Ou konprann? Se yon peyi k respekte moun, respekte valè moun. Se sa k yon peyi. Lè w respekte moun. La m ka rantre la, depi kredi w bon, m ka rantre la m fè sa m vle, m achte sa m vle. Ou konprann sa m vle di w? M ka achte kay mwen si m vle, m ka achte tout bagay depi kredi w bon. Ayiti ou pa gen kredi. Lajan kach pou w genyen. Yon peyi pa kab fonksyone konsa. Gran peyi yo fonksyone avèk kredi. Ou konprann sa m vle di? Of course li se paradi. W ap vin mande m si se paradi Etazini ye? Wi se paradi l ye. Paske la m jwenn tout sa m bezwen. On moun dwe viv, ou gen tout sa w bezwen la pou w viv. Ou gen tout sa w bezwen la. Sispann bay tèt nou manti. E pa paske nou Ayiti epi nou egri de moun ki nan dyaspora. Sispann bay tèt ou manti pitit. E pa paske w Ayiti pou w panse ke la pa para, of course la se paradi. Men si w se parese, ou pap wè l paradi. Depi w ka travay, w ap wè la se paradi. Depi w pa parese, w ap wè la se paradi. Depi w pa parese, m byen di w wi, depi w pa kankou sitwayen an, w ap wè la se paradi. Si w se yon ti visye, Ou konprann sa m vle di w? Oubyen ou se yon ata gaz antanke fanm, ou se yon ata gaz, ou pa pral travay, ou se yon fanm sòt, ou pa p met bouda w lekòl, of kòs w ap wè la a se yon mizè li ye. Men depi w al lekòl, ou pa yon ata gaz antanke fanm, la a se paradi li ye cheri. Ou tande? M pale avè w. Depi w al lekòl, ou pa yon ata gaz antanke fanm ki rete sou kont gason, w ap wè la a se paradi. But mwen menm se yon paradi li ye pou mwen. Ou tande? Paske tout sa blan an mande m mwen ba li l. M al lekòl, m gen diplòm mwen, men m ap travay. Tout sa blan an mande m mwen. Depi nou wè nou anba a, ou konprann sa m vle di w, depi ou wè nou anba nou toujou egri de dyaspora. Se pa dyaspora, e pa mwen k fè w anba. Joe m te pran desizyon pou m te vin rete la sou yon viza, ou ka al mande yon viza tou vin rete pou wè pou wè si l pa paradi vre. E pa mwen k fè w kote w ye an. Nou toujou egri, moun Ayiti toujou egri de moun nan dyaspora. Oh e paradi Etazini. Of kòs li se paradi. Ou menm se nan yon lanfè w ap viv. Li tris pou m di sa paske se peyi m. But se nan lanfè wap viv pitit. Ou pap viv. Of course la son paradi li ye. Depi ou wè nou poko pati, nou poko vwayaje, nou toujou ap, nou toujou, nou toujou egri. Wi l se paradi. Kòm ou mande m, wi se paradi li ye. Pase map byen viv la mwen. M pa di m tap, m tap mal viv nan peyi m non. Ou konprann sa m vle di w? Ou menm menm pa vin fè pwomosyon anba live mwen tem tou bloke w Tem tou bloke w Toutan m di sa pa vin fè pwomosyon anba live mwen tande M pa di m tap mal viv nan peyi m non M tap byen vire nan peyi m tou wi But gen yon pakèt opòtinite m pat jwenn nan peyi m M vin jwenn li la Donk sa vle di e paradi la ye pou mwen Apa m ba nou plizyè egzanp Eske m te ka antre nan yon mezon m achte yon Range Rover pandan m Ayiti nan ti bout radyo Ou bon wap touche 15 mil goud, 20 mil goud. Hein? Eske m ka, eske m te ka fè l? Non m pat ka fè l. Hein? Eske m te ka fè l? Non. Lè m t Ayiti se yon ti Honda a kò m tap woule. Apre sa, m t avèk yon nèg, nèg la te vin ban m yon, yon, yon, yon Suzuki Grand Vitara. Men eske m te ka antre nan yon mezon map, map woule yon Range Rover? Non. M pa tap ka fè l. So sa vle di, sa wap vin fè m konprann la a? Of course!